Sak pase la banm di w non fè mesaj la pase a tout moun ki bò lanmè yo baz moun nepli moun bire moun kwapè moun sayira tout zòn ki bò lanmè yo jere bò lanmè a mesye met zam nou nan men nou moun ti rivyè met zam nou nan men nou poun jere bò lanmè aswè a tout moun ki sou lari yo moun makòm moun geren. Moun brach moun signo moun chatule ann kanpe aswè a poun defann lari a tout moun ki nan mòn yo moun bèna moun delann moun layonn moun kann kota moun matye ann kanpe poun defann mòn yo aswè a si non nap pèdi leogane aswè a nap pèdi batay la aswè a nap pèdi batay la Nèg yo desann nan mòn nan pou yo atire atansyon nou. Pou yo fè tout chèf yo moute. Otomatikman chèf yo moute al goumen avè yo nan mòn nan pi sak rete ni gresye ni mèje patati patata ap pase sou lanmè epi yo anvayi nou. Se tout moun tou ki met men nan pat la. E pa lapolis sèlman. Yon pakèt zam atè a la. Epi nèg yo met zam yo deyò pou yo goumen. Pou yo defann vil la. Bon nèg yo defann vil la aswè a la. Aswè a la depi nou pa fè sa konsa. Depi nou wè tout moun ap rete gade nan je nou pèdi vil la aswè a. Nou pèdi vil la. Aktyèlman la nèg yo sou sòl Leyogàn nan. Nèg yo nan mòn nan. Nèg yo atire atansyon lapolis nan mòn nan. Nou pran tout polisye nou yo moute al goumen nan mòn nan nou pèdi batay la. Se moun Bènak pou fè travay la. Se moun Matye. E moun anlè nèt tou ki fè travay la. Met zam nou nan men nou. Met manchèt nou nan men nou. Se nou pou fè batay la. Si nou tout vare al moute nan mòn nou pèdi batay. Depi nou tout vare al goumen avè yo nan mòn nan nou pèdi batay. Aswè a ap pran nou. Moun bò lanmè yo veye bò lanmè moun bò lari veye bò lari LP nap reziste men depi n pa fè sa n pèdi batay la fè mesaj la pase Carlos. Eee gade non Eee ou gan laj tout moun konn sa Eee bandi ki te kanpe a yo desann Yo gentan sou sòl Leyogàn nan la Sa vle di jan nèg yo ap fè l la Nèg yo ap eseye atire atansyon nou sou anwo pou ka febli lapolis Epi pou lapolis ka monte al goumen avè yo epi pou yo anvayi nou menm nan vil la. Sa pou nou fè? Moun Bena, kanpe Bena. Tout moun ki sou anwo, kanpe pou goumen avèk sa k vin anwo. Tout moun Bena, moun Bèlfòtun, moun Nonpre, moun Mathieu moun e ki bò sa ankò moun kann kota se nou k pou kanpe pou n goumen avèk sa ki vin anwo yo moun sayira ap kanpe goumen avèk sa ki vin sou lanmè tout moun bò lanmè ap kanpe goumen avèk sa ki vin bò lanmè tout moun ki vin sou tè si n al separe n al vare moute al goumen avè yo vil la pi fasil pou yo. Se chak moun ki nan zòn kote yo desann pou n goumen. Bon, m sot nan menm Leyogàn, vil ou mare. Gade non, gade non, fòk nou veye ni anwo ni anba. Pa bliye nou gen lanmè, yo ka fè nou moute anwo pou yo pran nou sou lanmè. Moun Sayira, moun tout zòn ki bò lanmè yo nèt, veye. Moun Nepli, moun Kwapè, veye. Moun Sayira, veye. Moun Sidno, veye lari a. Piga nou pote boure al anwo, kite moun anwo jere sa ap jere a paske se afebli ap afebli lapolis avèk nou menm moun Leyogàn pou atake nou sou plizyè flan. Ou konprann? Fò n veye anwo, fò n veye anba. Moun bò lanmè, veye bò lanmè. Moun bò lari, veye bò lari. Moun nan mòn, an n veye nan mòn nan. Moun bèda kanpe, sa k anwo yo an n al pran yo.